Bonjou bonswa tout moun enfòmasyon kap fè aktyalite nan moman ke nap pale ansanm avèk ou a la lanmò san jou li reponn janm sot ba e lanmò san jou a rive pale de eleksyon an an Ayiti jan anpil moun ta vle fè kwè l ke pa gen oken bandi ki pale konsènan de eleksyon an ki pral fèt an Ayiti a ebyen lanmò san jou se premye bandi nou te kapab di ki pale de koze a piblikman ki monte ki fè yon videyo ki pale de eleksyon an ki gen pou l fèt nan peyi Dayiti. Lòske Lanmò San Jou te mande pou l te fè lapè pou pèp ayisyen an, pou yo te kapab eseye konprann bandi yo, pou yo padone bandi yo, li vle lapè, ebyen Jan Msot Ba li menm ki te fè yon videyo kote ke li t ap pale de koze Lanmò San Jou te di a, ebyen Lanmò San Jou pa mete dlo nan bouch li, li reponn Jan Msot Ba. Mwen pral fè w tande ansanm avèk mwen, Lanmò San Jou li menm k ap bay plis detay de koze sa a kap bay plis detay de eleksyon an, kòman li ta swete peyi Dayiti vin ye e ki rezon tou ki pèmèt ke nèg ki sou pouvwa yo aktyèlman la yo poko aksepte pou yo fè lapè ansanm avèk bandi yo men li menm li byen disponib e dispoze pou fè lapè. M ap envite w tanmen ansanm avèk mwen Lanmò San Jou. Ok la fanmi m salye nou koman nou ye janm sot ba frèm e m jwenn mesaj ou avan mesaj ou a rive sou mwen banm di w yon bagay frèm m pat janm pat bezwen lapè. Sim pat bezwen lapè m tap toujou nan kidnapin, m tap toujou nan detounen kamyon, m tap toujou nan yon ta de zak kòmsi m te konn pwouve. Ok. M pat janm pat bezwen lapè a pèp la. Sa ka rive pèp la te pito pat bezwen lapè avè m. E w wè an Ayiti jan m sot ba a. E m pa konn ki kantite bwa gen dèyè bannann ou non, men pèp ayisyen laplipa ladan yo pa vle lapè. Ok frè m. E m pat janm pat bezwen lapè. E m ap toujou mande lapè tout etan e tan etan l reziste. Men kòmsi gen yon ta de moun k ap pale pa vle di zam yo pa la, bal yo pa la. M tande yon polisye k ap pètè yèreswa sou non m. Polisye! Fatra! Kòm lekòl la pral ouvè w gen dwa poko wè l, kay ou gen dwa bout ou poko ka peye l. Granmoun m bosal anpil e pou yon nèg rive nan lakou m nan sou do kay mwen m pa konnen non. Hum! Anpil elikoptè ap met atè e granmoun. Pase depi pòt mwen frape M 14 la Enegev la ki ouvè pou ou Ok frè m Kòm ou di pa gen bobèl ou kò eseye pou wè Epi jan m sot ba Mwen toujou vle lapè Tout sa ki vle lapè Baron an avè l Epi nou vle Yon lòt Ayiti demen ap toujou pale. M toujou di sa, pa gen moun ki pa fè la. Se rebat kat la. Ok, tout moun fè la. Tout moun ap di pa yo. Men kat la rebat. Nou bezwen yon prezidan chwazi. Ok. E menm jan tou nou bezwen yon prezidan e pèp la pou chwazi l. Lè pèp la chwazi l, ok. Lamothe Jean Joseph gen tèl bagay. Yon m sot ba frè m. E politik kap fèt ok ok la fanmi.
Egzateman se konsa ou tap tande lanmò sanjou li menm ki tap pale sou kesyon eleksyon an yo bezwen pou kat la rebat yo bezwen pou eleksyon fèt nan peyi a e yo bezwen pou lapè renye antre bandi yo ansanm avèk popilasyon an yon fason pou bandi yo menm pou yo ka remèt zam yon fason pou bandi yo menm pou yo kapab poze pou yo pa atake popilasyon an ankò pou peyi a kapab fonksyone jan sa te konn ye nan tan lontan. Men gen anpil moun k ap di nan moman an èske se pa pè lanmò san jou pè lòske videyo k ap sikile ki pwouve ke Vitelòm inosan mouri e fason Vitelòm inosan an mouri se yon dwòn ke yo lage sou tèt machin nan ki pèmèt ke Vitelòm Inosan fè wout pou peyi san chapo daprè enfòmasyon k ap sikile. Eske lanmò san jou se pa pè ke li pè? Eske lanmò san jou li menm se pa yon bagay petèt li pa ta renmen ki rive l mal? Eske vrèman lanmò san jou fin gen kòb epi li di l ap kraze kite sa, kòb li genyen yo, li gen ase de kòb pou l viv pou jiskaske l mouri li menm ansanm avèk fanmi l, li pa p kontinye nan mòd de vi sa ke li menm li ap mennen an. Li deside pou l fè lapè depi nèg yo ap aksepte pou yo padone l, yo pa p atake l, l ap rete lakay li, l ap mennen vi ke li ta sipoze ap mennen yon vi nòmal, yon vi kote ke l ap kapab soti, li pa p gen pwoblèm ansanm avèk lapolis. Eske se sa vreman ki petèt te kapab rive Lanmò 100 jou, lòske li konnen li gen kòb pou l fè tout rès vi l kounya, li pa bezwen, lòske li konnen li gen kòb pou l viv kounya, epi li jis bezwen fè lapè yon fason pou l kapab mennen yon vi nòmal. E konsa tou gen anpil moun ki ta vle fè kwè se paske Lanmò 100 jou genyen gwo pwoblèm nan moman ansanm avèk Viv ansanm lòske Lanmò 100 jou te fè deklarasyon pou l te fè konnen ke li menm li pa nan Viv ansanm lan ankò bagay konsa li te gentan bay vag de li depi lè l te gen pwoblèm ansanm avèk APED la. Anpil moun ap di èske se pa tout sa yo ki pouse Lanmò 100 jou pou l ap fè jan de deklarasyon sa yo? Oubyen èske se pa paske Lanmò 100 jou li menm li gen moun ke l konnen ki pral nan pouvwa? Se tout sa yo anpil moun ap di men pawòl la Sa lanmò san jou di an, se li menm ki konnen ki rezon ki pèmèt ke li ap mande lapè nan moman. Pa bliye gen youn nan bagay bandi yo toujou fè, gen de bagay ke yo toujou ap pibliye, yo toujou ap di sur les réseaux, yo pa janm pwouve pou ki rezon ke y ap di l. Sa vle di ke Sa ke lanmò san jodi a, li petèt kapab bezwen lapè vrèman, men li pap janm bay pou ki rezon ki pèmèt ke l bezwen lapè a. Èske s on senp lapè ke l bezwen konsa konsa, oubyen èske se youn pami sa moun yo ap di a, ke lanmò san jou santi li fin rive nan yon, li vin rive nan yon moman kounye a, li gen lajan, li kapab fè vil, li pap janm pòv ankò, li gentan fin konstwi bèl kay li, li achte tout sa ke l te gen bezwen. Eske se pa tout rezon sa yo ki pèmèt ke lanmò san jou li menm li mande lapè? E jiska prezan gen anpil moun tou ki panse ke Babekyou ta fè yon ti pale, men Babekyou. pa janm pale sitou nan sa ki gen pou wè ansanm avèk rimè ki ta vle fè kwè ke Vitelòm inosan mouri. Anpil moun ap tann èske Babekyou pap pale? Anpil moun ap tann sa a men pyès moun poko kapab jwenn rezilta paske Anpil Moun konfime l wi ke vitelom mouri men babekyou te toujou di le jou ou vitelom mouri ebyen li menm li konnen tout moun ki te konn bay vitelom zam e sitou nan sa ki gen pou wè ansanm avèk lanmò jovenel moise anpil moun te panse anvan vitelom mouri lap pale konsènan de lanmò Jovenel Moïse paske pou tout bandi non yo site nan lanmò Jovenel Moïse ta sanble Vitelòm se youn pami yo ki konn plis detay de lanmò Jovenel Moïse. Jodi an se tout enfòmasyon sa yo ke nou te pote pou ou. Babay, a la pwochen.